Koman e la? An ba pi mal nan cheri. Kò ap fè w mal?
Ou konnen kò ap fè m mal. Kè w pa kontan?
An m pa santi m byen ou konnen m ap panse. Anben manman yon ti manje m ap prepare la wi. Lè fin sa an mèt al kouche aprè nan pral sòti epi n pral nan makèt. M al fon ti makèt tou ou konn jodi a e fèt demè. Pitit fi m santi m fyè de ou. M ap gad yon sèl pitit fi a m te genyen e genlè se sèl la Bondye tap banmwen paske si m te jete w m pa janm ak ansent ankò se sèl ou menm mwen genyen m santi m fyè de ou pou fason m jan ou ap trete m ou trete m trè byen ou sansib pou mwen m santi m fyè de ou. Manman si m te ka fè plis toujou m tap fèl. Mwen fyè de ou tou manman m pa regrèt ke m gen yon manman tankou w. Dakò manman cheri al kouche.

M konsidere w kòm pitit mwen. Menm lè manman w pa la, ou tou, fòk ou toujou met nan tèt ou ke m reprezante manman w, paske m renmen w anpil, menm jan ke m renmen pitit gason m nan, e konsa m renmen w tou. Wi, m konnen, Tati, mwen konnen lanmou manman, epi w konnen se tou pou dat sa yo. Chak fwa dat sa yo rive. M toujou pa santi m alèz paske m te sipoze wè manman m bò kote m paske m wè yon pakèt moun k ap bay manman yo lanmou mwen menm m pa gen manman sa fè m mal. M konprann cheri m konprann e pafwa m vrèman panse a sè m nan tou paske s on sè m te vrèman renmen men ou konnen lavi e konsa l ye fò w pa dekouraje ok. Non m p ap dekouraje non Katie. E sa fèm renmen w plis tou paske ou pwouvem yon pakèt bagay ou pwouvem lanmou manmanm te ka banm ou ban mwen yo men sa stil rete nan pansem. Ok cheri men pitit sèm e pitit mwen liye ok menm jan ke map pran swen pam nan e konsa poum pran swen w paske si e mwen ki te mouri sèm nan tap pran swen w tou.

Menm mwen menm m chanje sèm nan tou men franchman pou li menm sa vrèman enkonsolab Jezi di yon mo wi Pwotejem wi Senyè e pwoteje yon sèl pitit mwen pou l pa nan menm soufrans sa.
Bòn fèt manmi cheri. Oh baby, kòman w ye la pitit mwen? Anfòm chouchou.
Mèsi anpil cheri.
Dat sa m panse w pa t ap vin di m bòn fèt ankò. M te bay fon kòmand epi m tap tann sa. M te vle baw kado a m te tou di bòn fèt. Men cheri w konnen prezans ou pi enpòtan. Sa w konn bèl konsa manman. Bon cheri m gen bèl pitit gason sa pou m pa ta bèl?
Ok man, jodi an sou gran jou. Jodi an m vle pran ti tan sa pou m di w mèsi. Mèsi pou tout sa w fè pou mwen. Mèsi paske w te toujou la pou mwen. Ou fè m, ou fè tout sakrifis M grandi e pou m moun ke m ye jodi an. M ap di w mèsi e m renmen w anpil manman. M renmen w anpil e gras avèk lanmou ke w gen pou mwen, gras avèk sakrifis ke w fè ki fè m jodi an m se moun ke m ye a. E gen yon ti kras nan ou, nan tout sa ki bon nan mwen. M ap travay pou m fè w, pou m devni kalite moun ke w vle m ye a, pou m fè w fyè de mwen. Bòn fèt chouchou. Dakò pitit gason.
Bon franchman m pa gen mo. Ou pa pale m pa di anyen Tout sa ke wap di yo e ewè pou ta wè kèm Pou ta wè kòman m kontan M fyè de ou tou cheri e m renmen w anpil Ou se mwatye m Si gon moun ke m plis renmen sou tè a Se ou menm Yon sèl grenn pitit la M pa wè rezon ke pou m pa ta renmen w anpil M fyè de ou tou cheri Rete moun ou ye a. pa chanje. Merci ma.
Manman renmen w anpil. Ok cheri avan tou ou te pale a bèlmè w? Yeah map fè sa. Fwa son kado pot pou li wi ok. M pase fè sa. Jan kew ap onore m nan fok ou onore l tou. Paske yon bèlmè se yon manman. Ok ma.
Dakò bebe m. Ok map fè sa. Manman renmen w anpil
e m swete w rete moun ou ye a pa chanje.
Yo marye Mario non menn. Monchè m telman santim tris bro.
Ou konnen jodia e fèt manman l ye monchè. Sa telman frapem menn chak lèm wè yon moun ap achte kado pou manman yo. Mwen menm m paka bay manmanm kado menn. Wè manman m te redi menn. Je konn ap pote panye sèl, panye sitwon. Chak chabon ap rele pou l te fè edikasyon m menn pou l te voye m lekòl. Kounye a m ap travay, manman m pa ka rejou m. Sa fè m mal anpil. Monchè sou menm sa w di an menm, ou konnen lè w grandi s on lòt, se kòmsi m te ka di w vi an s on eksperyans li ye, s on etènèl aprantisaj. M sonje lè m t ap grandi menn, manman m te konn toujou ap rele dèyè m, toujou ap rale zòrèy mwen a chak fwa m ap fè yon bagay ki pa bon. M te konn ap fè anpil malelve ansanm avè l. M te konn, bon, m te konn prèske bat li menm, paske m te konn wè l te konn enève m, men kounye a, ou konnen se kounye a m wè. Tout sal te konn ap fè yo te pou byen m franchman paske wè jodia li pa la men m santi m de sil te la m pa tap konsa jan m ye an menm e se pi gwo kado yon moun te ka gen se lè w gen manman. Monchè m pap baw manti baz m fè anpil esperyans nan vi an bro grann mwen pou m ta konte sou li l mouri tou.

Kont jodi a menn son gran jou li ye pou chak manman menn ki gen yon pitit konsekan nan lavi men mwen menm mwen fè plizyè esperyans deja bon m pase nenpòt 3 fi pou m wè si m te kapab konble vid ke ki anndan m nan pou m te ranplase manman m men yo ale kite m Manman son èt ki iranplasab wi menn Egzat sa pwouve.
Menm lajan pa ka ranplase sa non. Manmi mwen remèsye w anpil paske si se pat ou menm m patap gen KB ou tankou manman m tankou se nan vant ou m te soti mwen konsidere w menm jan ansanm ak manman m menm jan m renmen manman m nan se konsa m renmen w tou I love you. M renmen w anpil tou.
M renmen pitit gason m nan anpil. Li banm w kòm yon pitit fi. M renmen w anpil tou ok. M swete w rete moun ou ye a. E ou menm avèk pitit gason m nan, n ale lwen, ok? Avan tou, ma cheri, w achte kado pou manmi w? Wi, wi, m fè sa, ma cheri. Manti!
Men cheri, kòman w fè konnen? Maten an, pandan m ap fè kòmand kado a, m pase lakay li pou m ka di manman l bòn fèt. M vin pantan sou li k ap derespekte manman l. O, men se pa vre, bebe? E pa vre?
E, e, e, e, atann!
Men cheri ou te andan kòm ou fè konnen. M wè l, manman banm montre w. Sa pwouve m ke se manman ki enpòtan menm lè w te pran wadè vè fi li pa ka ranplase manman w menm. Fanm nan gen wòl pa l la, kout la fè pa l. Ebyen mesye pou m byen di nou si nou ka wè m leve avèk tèt fè mal sa maten an se youn nan bagay ke m pap janm bliye paske Malgre m gen Tati m ki fè tout bagay pou mwen ki mete m alèz. Men m vrèman manke yon bagay. E se youn nan bagay ki toujou fè chak tan dat sa yo rive, m toujou gon dlo k ap koule nan je m. Sa vrèman fè m mal. Paske jodi a, se yon jou m te sipoze avèk manman m pou m ap onore l, ba l tout enpòtans. Sa k pi fè m mal. Se paske jounen jodi a m te kapab itil manman m yon bagay. Se jodi a menm. M pa gen posibilite sa. Mon chè, ou pa manti non menm. Alò gen, gen manman yo, yo pa konn enpòtans manman. Gen k ap maltrete manman yo. E mwen menm, gade nou twa la, nou ta renmen gen manman nou bò kote nou pou nou te kapab onore manman nou. Menm lè ken pata ka achte yon kado ba li men ba li love kel merite menm ooh. Manman se pi gwo pi gwo bagay pi gwo kado pi bèl bagay ki te ka rive yon moun se pi bèl bagay ki te ka egziste se manman pa gen lòt.
Mesye mwen si mwen rete pale bagay sa mwen ka menm pann tèt mwen fòm deplase menn.

E sa w te gen pou w di m sèlman? E se pou, wi se pou sa m te rele w menm Jenny pou w ede m prepare manje a. Ou gen yon bagay w ap fè anndan? Wi m gen yon bagay m ap fè.
Men si w gen yon bagay w ap fè Jenny pale avè m men ou pa ka pale avè m konsa e manman w mwen ye wi Jenny. Ki sa w bezwen konnen tout bagay m ap regle fè m di w. Hey Jezi woo! Ouf! Mezanmi oo! Sa resi twòp pou mwen franchman. Wa jwenn dlo pou bwè, premye fwa wèm konsa, kounye a te konnenm te konsa, dat m nan kay la ansanm avèw.
Kòmanse bay twòp pwoblèm wi. Hey akyèsw wap pale fò konsa epa manmanw? Pale avèm non epa manmanw wap pale fò konsa? A madam sa.
Kòman madam nan?

Sa se pa ou? E, e, non, talè, m pa ka konprann. Men talè a m sot ap pale avè w, ou di w achte kado pou manman w, epi konsa w ap derespekte manman w? Epi w gen kè w vin la? Non.
Vin ap fè ti figi w wap pale avè manman w, wap di, Manmi m renmen w, manmi m renmen w. E, atan cheri, m pa ka konprann. Si kè w ap derespekte manman w nan pwen sa, mwen menm. A ki kè ou di ke ou renmen m? M pap fè sa, m pap fè sa. Ou pap fè m sa?
Ou seryez? Ou pap fè m sa men wap fè manman li? Bon m di w, si manman pa w ou pa ka respekte l, se pa manman pa m ke ou pral respekte. Ou gen dwa fè tout ti sanblan w lan paske ou bezwen m. Men alaminit ke ou fin genyen m, ou pral trete manman m menm jan ou trete manman w lan. Bon m di w, mwen menm avè w, nou fini tande? Non, m pa bezwen w.

Mwen reyalize ke tout timoun abone wi manman yo, tout sa manman yo di yo se wi manman, mwen menm tout sa w di m pa janm dèdou, m toujou ap fè kont ansanm avè w, yon bagay ke m pa ta sipoze fè paske se ou menm ki mete m sou tè a, m ap gade nan katye a tout timoun k ap bay manman yo valè jodi a, k ap onore yo, epi mwen menm maten an mwen derespekte w.

Talè a ou tap metem sou bon chemen mwen menm mwen pat wè sa se montem te wè poum te montem kont ou menm. Si w pran konsyans mwen menm m ka padone w, fè yon ti chita pou nou dyaloge avè w. Paske byen petèt ou twò jèn ou pa konn sa k gen nan lavi a. Chita. Mafi tande. Leplisouvan nou toujou ap gade nou jèn pou nou pa respekte granmoun. Wè manman w? Mòso manman son mòso ki trè chè. Se pa yon mòso ou jwenn fasil. Ou ka jwenn papa, men manman non. Manman w pote w 9 mwa nan vant, ou dwe bay sa yon pakèt valè. Lè l fin pote, lè l fin, lè l fin fè w, anba redi l pouse w, dyab te ka manje w, li nan kouri monte kouri desann avè w lopital. Tout sa son pwo, son, son bagay, son pakèt bagay li ye toujou. Ou dwe gen granmoun. Dayè, an swa, ou dwe respekte granmoun. Ou konprann? M swete ke ou pap janm rekòmanse bagay sa yo ankò. Pase fò w bay manman w valè. Kòman w santi w pou w ap bay lòt moun valè epi manman w pa w la ou pa ka respekte l? Ale wè lè w nan lari a, lè w wè yon moun w ap rele l bonswa manmi epi manmi pa w la menm w ap imilye l. Ou konprann? Alò m espere ke ou pa fè sa ankò. Nou padone w pa gen pwoblèm. Li mache sou manman w bay manman w akolad. Tout bagay fini. Men m ta swete w pa fè sa ankò. Anmi, silvouplè aksepte m kòm anployè w.
Jane, M ap aksepte l. M pa padone w non paske m pa Dye. E Dye konn padone. map ekskize w men m swete ke se pa paske ou wè lòt pitit ap onore manman yo pou jou an ou pran konsyans men m swete ou pran konsyans pou tout rès vi w.